We are live from the beautiful Boynton Beach, Florida, Hitmaker Productions present to you the Jay and Nov Show and now ladies and gentlemen I welcome you Julie and Rosita. Bonjou, bonswa sou show paw la ki se Tea Time with Jay and Nov nou konnen show sa la chak dimanch.

Ki gen tout pouvwa. Tout otorite. Tout otorite.
Tout onè. Tout onè. Enben se li menm sèl wi. Mezanmi aprè midi sa cho sa ke nou pral pale e aprè midi a se aprann padone. Se pou nou aprann padone. Map di nou nan ki vèsè nou prale nan Matye 18 vèsè 21 a 22. Kote Pyè te poze Jezi yon kesyon E li te di, Mèt, konbyen fwa pou m padone frè m lè m fè, lè l fè yon bagay? Sèt fwa konsa? Jezi di Pyè konsa, Non, Pyè, mwen pa di ou pou padone l sèt fwa, men, padone l swasanndis fwa sèt fwa. Se sa Jezi te di l wi, Padone l swasanndis fwa 7 fwa. Ou tande konbyen fwa yo di pou nou padone yon moun lè lè yo fè nou yon bagay? Nou pa padone. Gen moun ki padone moun nan yon sèl fwa sè Rozita. Kote w wè li fin padone moun nan, si moun nan refè bagay la ankò, li kenbe moun nan la nan kè li. Li gen yon chay la nan kè li, l ap priye, l ap danse, l ap manje ansanm ansanm avèk ou, li fè tout bagay, men moun sa a pa janm padone l. Pa janm padone lòt moun nan ki fè bagay la. Gade nou menm Jezi, ou tande kisa l di, 77 pa 7 pa pou l padone. Men lè nou panse, konbe bagay nou fè Bondye? Nou fè Bondye yon pakèt tò. Nou fè Bondye yon pakèt bagay. Men chak nou fè bagay yo, nou mande padon, li padone nou. Nou refè l, refè l, refè l, nou mande Bondye padon, li padone nou. Men poukisa nou menm Lè yon lòt frè avèk sè nou fè yon bagay, men poukisa nou pa ka padone l? Paske yo gen gwo kè. Paske yo gen gwo kè? Mesye dam, se paske yo gen gwo kè ki fè nou menm nou pa ka padone yo. Non, le pardon, Djoulie, le pardon se, m kapab di w, se yon mo ki fò, Mo sa si tèlman fò, si Bondye t di nan la bib lan li di konsa ke pou padone 77 fwa 7 fwa, 70 fwa 7 fwa kounye a ou pral miltipliye tan sa 70 fwa 7 fwa sa pou wè konbyen fwa pou padone frè frè w la pou padone sè w la men pafwa nou jwenn nan lavi Djoulie gen anpil anpil gen de seri de bagay moun nan vini li fò moun nan fò de seri de bagay bagay sa ap manje m kapab di kòmsi m kapab di son kouto moun nan pran li li blese kè So, sonje Bondye li menm non sèlman li di sa se pou padone, Bondye di pou padone, li konnen se imè nou ye, se sa fè ke li mete 70 fwa 7 fwa sa, e paske li konnen Bondye li menm yon sèl fwa li li ou fin fè bagay li, li padone w, li padone w nèt. But nou menm ki imen, lè moun nan vini, an an nou pran egzanp, kite m pran egzanp, mwen m toujou pran des egzanp lè map pale, m toujou pran egzanp kòmsi pou m ka montre w ke sa m vle di an. An nou pran egzanp ou gon ti pitit fi, ou gon ti pitit fi ok, Ahh kòm nou konnen nan peyi nou kòman bay la ye, lougawou vole pa vre, moun manje moun, se pa sèl nan peyi nou non men menm isi tou moun yo fèl ou pa pè di pale ou pa pè di sa ou konprann ou pa pè di sa vwazinaj la li bò kote w li menm kap ède w priye li menm kap ède w ède w ède w chante lò gon tèt fè mal premye moun pou ki kouri vin pran ti fèy la vin vin vin bouyi pou ou pou li bò w yon ti te se li menm tandiske se li menm ki ale kap manje ti pitit fi sa. Mwen tank li tris pou fi w la komanse malad epi timoun nan vin mouri kiyes ki manje l kiyes ki touye l se yon vwazinaj ou te genyen konnya la koman ke ou pwal padone moun sa 77 fwa 7 fwa si w pa on kretyen vreman ki baze sou la bib djouly an si w pa on kretyen vreman ki baze sou la bib ou konnen moun sa se li menm ki touye ti pitit ou yo ki tap viv ansanm avè w ou te ou te gen kè kontan avè l wap manje avè l wap ri avè l komsi se se tankou son idol ti pitit sa te ye pou ou Epi konnya la pou wè vwazen an oubyen vwazin nan la ale li pwan ti pitit sa li tiyel djouly eh nan shoes moun nan eske konnya la ou pwal chita li fin tiye pitit ou an non selman sa lal nan antèman ti pitit ou an lap edew kriye lap edew menm sekèy la menm lap edew pote djouly epi konnya la lè moun sa vini eske konnya si moun nan vini ou konnen se li menm ki fè ti pitit sa mal ou ouvri pòt lan pou li li vin fwape pòt lakay ou peze bel ou epi konnya ou ouvri pòt lan pou li Eske konnya wap ouvri pòt la pou pou moun sa rantre? Yeah depi moun sa kòm ou di e eske moun sa moun sa pa konnen labib se pa si tèlman konnen labib la moun nan ka konnen labib li pa gen krentif pou Bondye pase lè w gen krentif pou Bondye son bagay ki ki son bagay ki trè trè fò anpil Ou ka li labib la ou ey ou konnen tout labib la ou pa wè pakèt moun yo konnen labib la men moun kap fè e kap fè tout e kap fè tout erè nan lavi a kap fè tout vye bagay la se moun nan menm ki konnen labib la kap ba ou mesaj la toutan men lè w gen krentif pou Bondye menm si moun nan ta tiye pitit ou wi m konnen se lòm nou ye vre li fè nou mal vre Gen moun k ap fè revanch, gen moun k ap bagay, men lè w gen krentif sa yo rele krentif pou Bondye a, w ap oblije padone moun sa. Se lòm nou ye vre mezanmi se pa tout moun vre you know k ap wè yon moun tiye pitit yo pou yo rete pou yo kanpe la konsa vre. Gen moun k ap fè revanch, gen moun k ap fè tout bagay, gen moun ki di w Yo pap padone. Men moun moun nan menm nan ki gen krentif pou Bondye a, wi lap padone lap padone moun sa yo, lap padone moun sa yo kanmenm, lap lage nan men Bondye, lap di Bondye hey ke volonte w swa fèt, yo di se entèl ki te manje pitit mwen te tiye pitit mwen, tandiske mwen menm kem pa wè, ke volonte w swa fèt nan lavi nan lavi nan lavi moun sa. Men mezanmi fò nou aprann padone. M pa kwè on moun fè nou on bagay so you know se revanj pou nay tire, pou nal pou nay bat pou nou touye moun nan, pou nal ou pa menm konnen kòman bagay la te ye. Atlis ou te ka chita pale avèk moun nan pou konnen kòman bagay la ye pou aprann pa pou aprann padone. Pa kite ok dimil sak gen moun ki di w oh dimil sak diri li mèt rete sou lestomak yo, yo pap padone moun sa. Lespecially especially moun ki andedan legliz yo Rosita. Si yon lòt sè fè ou yon bagay. Kounye a yo pap pa yo pap padone ou. Yo rete la yap pale ansanm avèk ou bagay la rete la. Lap fè yo mal. Ou menm menm ou pa konnen pou ou panse moun nan padone ou. Moun nan pa padone ou. Sa vle di rete la nan lestomak li la vre. Akoz de kretyen vye yo blije viv avan ipokrit. Men bagay la rete la sou kè li, lap fè li mal. Men moun sa, si bagay sa rete la sou kè w, mwen pap mande kòman w fè priye, kòman w fè ou chita ou vin legliz, kòman ou fè adore, paske ou gon sak dimil, di liv la sou kè w pou moun nan. Epi lò w devan yo wap di ho ma sè, kòman w ye, frè kòman w ye, bèl akolad wap ba li, tandiske sa l te fè w la, lap fè ou mal. Men menm pa konnen koman fè priye koman fè adore men at least fò nou aprann padone chita ansanm avèk moun nan m pa fè moun nan si w vin chita wap vin mandel padon ou wè sa toujou ap fè w mal se pou di yo ma sè wi m konnen w vin mandem padon vre but men sa toujou ap fèm mal wi o banm yon ti tan toujou you know nap vin pale sou sa o nap priye Bondye nap priye Bondye pou Bondye banm yon kè pou m ka aprann padone Djouly, si w di, Djouly, si w di ou padone moun nan, sa pa dwe fòmal nan, pito pran tan, tankou w di w rantre, ok, pito pran ti tan, ok, ou priye Bondye, ou priye Bondye sou sa ke w ap fè a, ou pran tan, epi konya a la, lè moman, lè moman an rive pou w padone moun nan, ou, ou ale, ou padone moun nan, ou konprann? Yeah, that's, yeah, the same thing, yeah, the same thing, my say, si moun nan vini bò kote w, li di, ma sè, mwen menm mwen padone w, ou menm nan kè w, ou santi ou ponkò padone l, w ap oblije di l sa, w ap di l non, m konnen w mande m padon, mwen m ponkò padone w, mwen m pral priye Bondye de sa pou Bondye fè m fè m aprann padone. Yeah, pafwa moun nan konn di konsa ke li padone w epi bay la nan kè l, lè l tande entèl, lè l tande lwa w li di ah ou sonje men sa, men sa entèl ta, moun nan fin priye, moun nan fin chita ansanm avè w wi, nou nou antann nou, lè mande lòt padon epi nou bay nou bay akolad sa fini. Konprann? Sa fini. Epi kounye a la, lè l ap pale avèk yon zanmi, O, men sè entèl ki te vòlè valiz mwen an wi. Men sè entèl ki te ban m, ki te, ki te whatever sa li te fè m nan. Men sè entèl. So kounye a la, lè sa a, ou menm ki konnen ou te gentan mande moun nan eskiz, ou te gentan padone moun nan, sa te gentan pase, ou mande moun nan eskiz. Kounye a la, si moun nan kenbe w nan kè, Sa se ak biznis pa moun nan. Men Bondye li menm li gentan wè ke ou fè sa avèk tout kè w, Bondye gentan efase peche pa w la. Bondye gentan efase peche pa w la. Konsa tou, ou konn wè gen de seri de moun yo tou Djoulie, nan bann moun, nan, nan, nan, kòman ou di kòl la, gwoup, gwoup, gwoup de misyonè, ou konn wè de, de gwoup moun ki legliz ansanm, lè gwoup dam, an nou kwè, medam yo se yo menm ki toujou gen plis paran, pawòl anpil pou yo fè. Ou p ap fasil jwenn gason yo menm pou wè gwoup gason nan legliz, pou wè yo gen ti pale anpil, gen ti pale anpil. Non si gon ti. Si gon ti bagay mis an understanding moun yo chita ansanm mesye yo yo chita ansanm yo ba vòt medam yo yo menm yo pran sa yo fè zen yo ba dam legliz dam legliz ou tande moun ki di se misyonè se dam legliz se dam misyonè yo ye nan pwen nan pwen moun ki pi tripotay pase moun sa yo menm djouli paske yo gen tan nan men yo pou yo fè tripotay yo gen tan nan men yo olye pou yap priye olye pou yo kenbe labib nan men yo yap fè rechèch Olye gen de seri de bagay kap pase nan mond sa fè rechèch mezanmi gen gen telefòn gen youtube gen tout lòt bagay ou kap chèche gen whatever kesyon ou bezwen an ou chèchel wale nan telefòn wale ou fè rechèch wale nan library wap jwenn yo olye ke pou nou chita se zen nap fè sou lòt olye pou nou chita nap pale sou lòt lòt la fin padone lòt la pawòl la fini wi pawòl la gentan fini avèk lòt de moun yo wi ki te mèt pawòl la wi ou menm yo te gentan rele yo di w sa ou vin pranl pou tèt Paw, ou vin pran pou tèt paw kòmnye wap kòmanse ap pwopaje, fè entèl te fè, sa entèl te fè, mezanmi medam yo, pran plis tan pou nou priye olye pou nou pran plis tan pou nou rete nan zen, pou nap fè de seri de bagay, fè zen sou lòt do moun, epi moun nan fin padone lòt la epi tandiske ou menm ou chita wap pale, sa te gentan fin bliye deja wi, te gentan fin bliye deja men ou menm ki se paran anpil, ou kenbe sa pou ou. Yo kenbe bagay la sou kè yo la. menm si yo ap chante, menm si yo fè tout sa y ap yo tout sa y ap fè a, bagay la rete sou kè yo, sou kè moun nan la. Sa vle di mwen m ka di ni priyè sa w ap fè, ni chante w ap chante a, mwen m pa kwè Bondye pran glwa nan sa w ap fè a. Ba, bon, pase si w pa ka padone frè ou la ki bò kote w la, lèfini, kounye a la menm, ou kenbe li nan kè, sa vle di w ap chante, w ap priye, sa vle di w panse Bondye pran plèzi nan sa, Bondye pa yon Bondye ki dezòd, mezanmi. Fò nou aprann respekte Bondye. Fò nou aprann follow kisa ki nan la bib la. Yon moun fè ou yon bagay hey you know padone moun nan. Ou paka padone mande Bondye ede mande Bondye pou priye Bondye yeah pou ba ou espri pou aprann padone lè moun fè ou yon bagay. Menm jan Rosita an kote m tap li nan nan kote m tap li nan Lik 6 nan Lik 6 6 6 ki vèsè 41. Lik 6, Luc 6, vèsè 41, ki di konsa, Poukisa w ap gade ti pay ki nan je frè ou a, epi ou pa wè gwo pay ki nan je pa ou a? Ou menm ki gen gwo bout bwa ki nan je ou la, Kijan ou kapab wè gwo bout bwa ki nan jem nan? Yeah moun nan gon gwo bout bwa nan yeux l, lè fin ankò se po la li menm ke li menm li wè. Ebon ou wè tout sa yo mezanmi ki nan bib la fò nou fè de rechèch, fè nou fè yon pakèt bagay pou nou ka aprann padone, pou nou ka aprann pa jije moun, pou nou ka aprann fè yon pakèt bagay, retire tout vye bagay yo ki nan kè nou an. Ale priye, mande Bondye tout bagay yo nèt. Ou wè ou wè on sekrè, depi w kòmanse li labib, ou pran on ti tan, inèdtan, trant minit, w ap li labib, w ap vin wè lespri w kòmanse ap ouvè, lespri w ap ouvè, lespri w ap ouvè. Si w te gen kèk mès nan lavi w, W ap vin kòmanse gen yon gen yon krentif pou Bondye. Gen yon bagay k ap di w al priye pou sa, pa fè sa, pa vòlè, pa pale moun mal, pa sesi. W ap toujou santi yon bagay k ap di w sa. Men fò w konnen pou w li Labib. Si w pa li Labib, ou konnen se ti priyè konsa ou chita w ap fè, Bondye pa pran plezi nan priyè sa yo w ap fè a. Paske w gon moun la ki nan kè w, ke ou menm ou pa ou pa retire. Menm jan lò pral me pot pote ofrann, kote m t ap li nan Labib, m pa konnen vèsè a non, eskize m pou sa, paske m pa vini ansanm avèk li. Kote li di konsa, lò pral bay ofrann, si w konnen ou gen yon moun, ke ou menm ou pa pale ansanm avèk nan nan asanble a, nan legliz la, Kisa l di w? Li di w konsa, Retounen ba, avan w mete ofrann nan wi, retounen ba a, rekonsilye avèk moun nan, lèfini, w ap mete ofrann nan. Konn a, lè w ap, lè w al mete yon ofrann, kounye a la, mwen m kenbe sè Rozita nan kè la. Li fè m yon bagay, m kenbe l la nan kè m. Ou panse Bondye pral pran plezi nan ofrann sa m pral mete a? Nan! Pito w manje ofrann ou. Pito m manje yè bif li yè pito m manje la pito pito m manje anò e pito m manje antan ke bali pase pase manzè pou pran plezi ladanl paske m gon bagay sou kèm la pou sè rozita m pap padonel bondye pa pran plezi nan oken bagay kem fè ou mèt ta priye ou preche banm bèl pawòl tout sa wap fè wap li labib depi ou pa konnen ou pa aprann padone mwen m pa kwè bondye pran plezi. Lave men siye atè.
Epi bagay wap fè Se lave men jan ou di bagay la wap mache nan jèn sa wap fè a se tan wap pèdi paske ou gen yon moun la sou kè ou la ke ou menm ou pa ou pa devwale li li just rete la Epi Djoulie banm baw yon bagay gen moun ki konprann ankò pa egzanp lè w padone moun nan se lach ou lach se fèb ou Se fè bou fè bou konprann, kòmsi. Okontrè menm, lòske ou te gen, m kapab di w konsa, lè w kenbe moun nan sou kè w, se tankou se yon gwo boul wòch. M pa konnen, si w gade movie Jezi an, kote yo wè nan tonbo a, lè Jezi, lè, lè yo montre w kote gwo wòch la woule a, ebyen se wòch sa a ki bare kè w, se wòch sa a ki sou kè w, lòske ou kenbe moun sa a nan, ou kenbe moun sa a sou kè w, ou pa, ou pa, ou pa padone. Lè w fin padone moun sa a, m kapab di w wòch la woule, se tankou se yon fardo. Kite sou dow. Fado a vin ba. M pa kwè. Lè sa sa bèl Djoulie lòske wè ou te genyen moun nan sou kèw. Ou te genyen ou pat janm konn pale avèk moun sa kounya la nou vin pale epi fòk ou fè sa sensèman se pa pou di an ipokrit an ipokrizi ou pa chita pa egzanp lè moun nan fin fò fin fò bagay la ok ou ou ou fè kòmsi on ri jòn paske pou ka fè pastè a wè pou ka fè sè Sè, sè, dam misonè a wè ke ou konn padone moun. O sè sa pa konn kenbe moun nan kè. Konnen ou konnen nan kè w vrèman vre, sa w fè a ou pa fè l sensèman. Ou konprann sa m di, ou pa fè l sensèman. Sa ap bèl lòske ou te gen yon moun sou kè w. Moun nan sou kè w epi kounye a la moun sa, ou wè ou retire moun sa sou kè w, ou padone l, ou fè, ou bay moun sa yon akolad, ou manje avèk moun sa. Men sa pa vle di tou. Si moun nan li menm li fin fè yon bagay, moun nan fè yon bagay kòmsi nou konnen se imen nou ye, nou pap janm, nou pap janm bliye ke se imen nou ye, nou se, se son de, de pechè ke nou ye, nou ye, nou tout ye, so, moun nan ka fin fè yon bagay ok ou di moun sa a ok, nou padone moun sa a, nou padone moun sa a nap mande, nou, nou pap, nou pap pè si m grangou si moun sa a vini pou m. poum poum pè manje nan menl poum pè pa manje poum pa manje manl sim grangou poum pa moun sa banm yon bagay poum pa manjel map kapab manje bagay sa map manjel but pafwa ou te ka ap di konsa ke ou ou ka bay moun nan distans kòmsi pou moun nan pa fò sa ankò pou moun nan pa retounen fè menm sal te fè la pa egzanp Nan bon kote nan labib ki di konsa Bondye di konsa se si moun nan vini fè paw li baw yon kalòt sou bò figi sa pou bay lòt bò a se pa sa labib di pou pran lòt kalòt la mezanmi lè nou byen li nou byen konprann nou byen esplike labib la nou byen esplike e pa sa pou vini pou pran lòt kalòt la lòt kalòt la se si si w te la Pa kite moun nan fè w ankò, vire do, ale, se sa sa vle di. An, si, si m ba w kalòt la, w pa p vire lòt bra pou w pran li? Julie, m pa p pran nan men l ankò. Non, m pa p pran nan men l. Julie, m pa p pran. So, mezanmi, lòske ou retire moun sa sou kè, ou retire moun sa nan la, ou retire moun sa sou kè w. Se gwo wòch ki te bare tonbo Jezi an, ou retire sou do w. Ou wè lè w tande wòch la fè, Wouuuh! Wòch la woule. Se menm jan tou, ou retire, ou vin santi ou lejè, kòmsi ou santi ou se yon zwazo k ap vole lòske ou pa gen moun sou kè w, Julie. Mwen m toujou di Bondye, Jezi, depi w wè m te gen yon moun sou kè m, wè moun nan, se pa fè mal moun nan pa fè w mal, yo fè w, m konprann gen anpil moun yo fè nou mal vre, yo fè nou mal, yo fè nou di tò, yo fè nou de, sitou gen, gen anpil moun ki legliz, pa egzanp moun nan di konsa l ap pède sè entèl, an nou pran, an nou pran egzanp sitou sou bay, sou bay taks, sou lòt bagay, moun k ap vann kay, moun k ap regle moun, regle bagay kay pou lòt ti malera travay byen pwòp lèl fin travay sil fon ti 20 mil dola yon ti 10 mil dola li fon ti yon ti kòb pou li bay yon ti depozit sou kay la epi wal fèy pou yon vye kay mezanmi yon kay kote ke kay la pa pat bon kay la te gentan gen van li gen lin sou li deja li gentan gen lòt mòtgej sou li deja ki bagay ou fè moun sa pran nan zen sa kounya lèy fin antre nan kay sa ou tande se lè sa bank ap ekril bank ap di sa son ditò. Konprann?
Tout bagay sa yo, y ap fè w mal. Tout bagay sa yo ap rive sou ou, y ap fè w mal. But li ka difisil pou w padone moun sa. L ap difisil pou w padone moun, but mande Bondye padon nan pou anyen Bondye li menm, lòske, lòske ou mande l pou li pa, pou li pa delivre w, l ap delivre w paske se li menm ki toujou fè chemen yo. So mezanmi n ap, nou sou le padon ansanm avèk ou. We'll be back, n ap kontinye avèk le padon, konsa w ap wè kòman ke sa ke nou pote pou ou. Kòman pou w padone.

Welcome back sou le pardon nou tap pale sou pardon koman ke ou kapab padone koman ke pou aprann padone freo sè an la ki fè mal la kouzen an vwazen an vwazen an vwazin nan ki fè mal la koman ke pou aprann sè djouli kisa gen nan djakout ou la kisa gen anko pou koman ke ou aprann moun yo padone djouli pase m fè m pa fè anpil bagay but.

Kontinye di li. Li an yon sekrè avw nou 2 nou pa bay moun yo sa fò. Ebyen sam gen nan djakout mwen ankò aprè midi a ou konnen nou fin pale de ap de padone konnya la kote Rosita tap pale a padone la konnya zyem tonbe sou on vèsè ki nan 1 Jan chaprite 4 vèsè 20 1 Jan chaprite 4 vèsè 20 kisal di sè Rosita li di konsa si yon moun di Mwen renmen Bondye Pou an menm tan poul rayi frèl moun sa ap bay manti paske si li pa renmen frèl yon moun li ka wè li paka renmen Bondye ke li menm li paka wè. Ou wè sa son bèl vèsè li ye, moun nan menm ki chita bò kote w, wap kwè li, maten, midi, swa, nou nan telefòn, nou fè tout bagay ansanm, epi moun sa ou menm ou pa ou pa renmen l, e Bondye ke ou menm ou pa ka wè wap di konsa ee Senyè m renmen w I love you Lord, beni swa Letènèl, se piske ou pa menm wè l, men poukisa frè w la ki bò kote w la ou pa ka renmen l? Se paske ou pa renmen tèt ou first.

Sa vle di ou sipoze renmen frè ou avèk sè ou a. Ou pa sipoze nan rayisans, nan nan anba pou touye frè ou avèk sè ou. Lèfini Bondye ki fè nou tout ansanm nan. Tandiske Bondye di konsa fò nou renmen avèk fò nou renmen sè nou avèk frè nou yo. But li menm ke nou menm nou pa ka wè nap rele non l toutan. Se paske nou gen lafwa nan li menm nap lonmen non l toutan. Se se se sa fèy toujou ede nou. Mesi frère an nou ki bò kote nou nou nan legliz nap adore menm jan nou nan koral pastè menm av ap preche ap preche fidèl yo tandiske ou gen yon moun sou kèw ke ou menm ou pa renmen men kòman ou santi w kòman ou santi w lè wap bay prèch yo kòman ou menm ou santi w kòman wap priye lè w ouvè bib sa Bondye bay la ou ouvri bib la wap bay fidèl yo kisa ki nan bib la tandiske ou gon fidèl nan kèw ke ou menm ou pa renmen. Ou rayi fidèl la, men kisa wap bay? Lè fini Bondye ki nan syèl la ou menm nan wap priyel, wap di oh beni swa letènèl, beni swa sesi, men men kòman santi w? Mwen se pozem ta renmen poze moun yo kesyon, but kòman ou menm ou santi w, fidèl ou ko pa renmen, djak legliz ko pa renmen, Group dam ko pa renmen men koman ou sant ou eske se bondye wap sèvi. Enben Julie banm mòd pou se sak fè tony banm fil nan blo kaj ak tout pi fò kote pi fò kote pou jwenn gen blo kaj se andan legliz. Yeah paske se andan legliz mwen menm sèvi se tout tanm se andan legliz mwen m pasel map toujou lonmen andan legliz m pap lonmen deyò paske mwen m pay nan bal Mwen m pay nan club, mwen se anndan legliz mwen wè li, se anndan legliz map toujou pale. Byen, paske lòske ou rete pa ezanp tank tankou sè son bèl pawòl bib la bay, tout pawòl nan bib la se bèl pawòl yo ye but sa son bèl pawòl, so kote ke ok ou pa wè moun nan wap preche moun nan wap di moun nan de seri de bagay epi ou menm ou pa fè yo tou ou pa fè yo tou so li pa fè sa li pa fè moun ki pèdi anndan legliz si li manke pwisan pa egzanp satan li menm dyab la li menm Julie nenpòt sa ke li jwenn nenpòt ti chemen nenpòt ti ouvèti ou ouvri ba li li rantre konprann sa m di w nenpòt ti ouvèti ou ba li depi moun toujou di m toujou di ok m toujou di yo konsa ke se pou nou di mèsi Bondye paske n ap viv Nan la gras, si nou pat nan gras gen anpil moun pandan ke ou moute, menm lè ke ou pral ou pral ou pral prepare la sèn or ou pral prepare sa w pral fè a, or ou ou pral ou pral kase pen an or ou pral pran pen an pou mete nan bouch ou, Bondye tap gentan trangle w, Bondye tap gentan kase kou w paske ou konnen nan tan lontan se konsa l te se konsa l te ye. Ou konprann? Moun sa yo ki te nan la gras la se konsa l te ye, gras swa randi Adye bondye vin mouri sou bwa kalvè pou nou li vin bare li vin separe vwal sa li separe vwal sa ki te bay a li separel kounya dirèkteman ou pral kote se te lontan lontan se yon sakrifikatè ou ta pwale pou pwal mande padon pou pwal nan sesi pou pwal di pou moun pou sakrifikratè sa pwal pwal kot devan bondye poul pwal mande padon pou bondye tap gentan tiye w deja li tap gentan tiye w deja se sa fè gen de seri de bagay Loske ou wè wap fon peche, ou wè ou nan peche a, ou wè gon moun ki vini, ki vin pale sou peche a, olye pou al di moun sa se afè w li te konnen, olye pou al di moun sa se, se tèl, oh se sè entèl ki te gen, ki te konn pawòl la, se li menm kay di sa, tandiske moun nan pat menm, pa menm pale bagay la menm ou gentan di se sè entèl kay pale bagay, tandiske lè ou wè on bagay konsa rive ou, ou wè ou nan bagay konsa, peche sa a ou ap fè a, ou wè on moun vin preche, li rive sou li. Se pou w ta leve men w anlè pou w di mèsi Bondye paske m jwenn pa m jodi a pou m kapab chanje lavi m, pou m kapab padone, pou m kapab retire moun m gen nan sou kè m nan pou l ret pou l soti nan kè m ou konprann pou l soti nan kè m so lòske ou padone yon moun lòske ou ou padone yon moun ou retire moun sa a sou kè w m kapab di kounye se yon ouvèti ou fè pou pou w ale vè lavan. Konprann pou ale vè lavan e se tout tan w kenbe moun nan sou tè. Se bat w ap fè. E se tankou se peze w ap peze tèt ou. Anpil fwa se vre tou. E pi se anpe maladi tou w ap etire sou w ap etire sou ou. W ap mete sou ou. Yeah, w ap mete.
Se maladi w ap ajoute sou lavi ou. Konnya la si w chita w ap kenbe sèwozita sou w ap kenbe sou yon moun sou kè w. Ou pa ka manje, ou pa ka bwe. Konnya w ap vin stress, w ap vin gen

Pa kite anyen fè nou mal. Kenenpòt sa li ya hey just lage nan men moun nan just lage li pale ansanm avèk ou avèk moun nan moun nan bat ou li bat ou just you know se pou nou konnen kòman pou nou aprann fò nou aprann aprann a padone menm si moun nan te bat ou zèwozitò ou pa wè Jezi lè yo tap bat li èske li te fè revanj èske li te bat moun yo no li pa fè revanj akoz de akoz de akoz de nou menm Li li pwan baton an janl ye a jan yo jan yo te tiyel la akoz de you know akoz de nou menm li oblije pase sa pase konsa men mezanmi nou paka andedan legliz vre nou gen nou gen frè nou avèk sè nou tandiske nou tout se menm Bondye a nap sèvi menm jan nan labib de epa tout moun kap di senyè senyè kap antre K ap antre nan, k ap antre nan Wayòm nan. Men si nou konnen nou gen yon frè nou avèk yon sè nou ki chita bò kote nou, n ap loure ansanm, n ap preche ansanm, n ap jene ansanm, tandiske li bò kote nou, nou konnen li fè yon bagay, nou pito kenbe li la nan kè nou, lèfini ankò nou jis ap pale li mal, n ap simaye li, nou pa ka rele li a de pou nou menm pou nou diskite sa. Epi se yon lòt bagay pou nou chita n ap fè. Fò nou aprann padone, fò nou aprann renmen frè nou avèk sè nou. N ap pran yon ti brek. Nou poko fini non nap tounen bak. Hahaa atansyon moun Deerfield yo apati de jodia nou chase grangou nan vil la avèk Brunias restoran ki sitiye nan 286 Southwest Premye Terrace Suite 102 nan Deerfield Beach Florida 334 41 nou pap janm soufri grangou restoran sa ouvri de lendi jiska dimanch de 6 è am jiska 9 è di swa. Moun ki renmen bwa presyon. Avan w al travay ou ka pase pou yon ti fwa mou, yon ti fwa di avèk yon ti may moulen you know pou sa kenbe w nan travay la se pa vye bagay McDonald, Burger King bagay sa yo pap fè anyen pou ou moun sa yo, yo gen wings nan aprè midi, yo gen fries, yo gen oxtail, yo gen ke bèf, yo gen taso kabrit, yo gen griyo, yo gen pwason sòs avèk pwason fri avèk legim avèk moun ki renmen kalalou yo humm.

Nou, nou, nou rive la, nou rete la. Ou konprann? Ki fè n ap rete la avè w. Premyèman, n ap mande w padone. Premyèman, w ap padone tèt ou. Si w pa padone tèt ou, ou p ap janm ka padone yon lòt ki bò kote w. Ou konprann? Ou p ap janm ka padone yon lòt ki bò kote w. Padon se pouvwa. Lè w padone yon moun, se yon pouvwa ou genyen. Egal ou gentan fè, ou fè, ou, ou, ou, ou, ou fè yon pa annavan. Ou fè, lè w padone yon moun ankò, m kapab di w konsa ke ou ouvri yon pòt pou ou. Ou konprann? Ou ouvri yon pòt pou ou, pòt sa a ouvri pou ou, gon pòt, gon pòt, ou ouvri, ou ouvri lapòt pozitivite. Ou konprann? Ou pa ouvri pòt negatif. Tout, tout bagay ou wè ki, ou wè ou kenbe nan kè w, se yon bagay ki negatif ye kap peze w. La negativite se peze, li peze w. Lòske ou fè yon bagay ki pozitif, ou, ou padone sè w, ou padone frè w, ou padone vwazen w, ou padone Frè ki bò legliz lan, ki nan legliz ansanm avè w la, si te fè yon bagay, li toujou bon mezanmi lòske nou rele moun nan, nou chita ansanm avèk moun nan, sè entèl, mè tèl sa w te fè m, mè tèl sa w te fè m, m pa renmen sa w te fè m nan, pa fè m sa ankò. Douseman, nayiseman, jantiyeman, jantiyman, ou konprann, ou fè sa. Lè w fè sa, moun nan wè ke, moun nan, menm si moun nan, menm si moun nan se te yon moun ki te bourik, djoulik, moun sa te, nan chak moman l ap voye pye. Li tap voye pye, sa depan jan ke ou parèt sou moun nan, ou parèt sou moun nan jan ke ou rantre sou moun nan fòk moun sa li menm li ta li ta bosal anpil pou li pa ta resevwa w konprann pou li pa ta resevwa w so nap mande w retire moun sa yo sou kè w retire retire koro kè a sou kò w retire bòs la sou kè w retire moun sa retire pasyan gen de kè gen pasyan ki vin fè yon bagay li sou kè w tou wi retire pasyan sou kè w mezanmi. Lè sa a, w ap wè la pozitivite ap ouvri pòt li byen gran pou w ap rantre, se an avan, w ap wè w ap an avan. W ap santi w, w ap santi w fri, paske tout bagay yo ki te sou kò w yo, y ale. Se pou nou aprann a padone, mezanmi, ke nenpòt sa l ye a, pale ansanm avèk moun nan, padone li, Epi pou lè wap priye pou priyè ou yo ka moute pou yo pa rete nan tèt ou paske si ou pa padone frè avèk sè yo kòman pou fè Bondye padone ou wap fè yon bagay pou mande Bondye padon hey priyè ou yo pap moute priyè ou yo ap rete atè mezanmi map di nou mèsi mèsi anpil kete nou tout kite chita ki tap tande ti konsèy sa ansanm avè nou toujou ale nan bib la so nou m te gitan bay pasaj la deja toujou ale na reli yo ankò na you know na aprann sa nou sot di a Mezanmi ou konnen depim kenbe ti bwat sa, bwat pwoblèm nan, bwat suggestion nan, nou prale nan Rosita Julie 2017 at gmail dot com Rosita Julie 2017 at gmail dot com se lè nap se la nap jwenn nou, ou ale nan Facebook ou tape Rosita Julie epi se nou 2 a, ou ale nan YouTube, nan Twitter epi ou tape Tea Time with JNR epi se la nap Se la nap ye. Nap di w mèsi mèsi anpil nap di mèsi avèk Jeff producer nou. Hitmaker production si w gen maryaj ou gen kominyon ou gen gradyasyon ou gen kisa ankò Djoulie ki lap fèt ankò? Ah mwen pa konnen tout bagay you name it just call him epi lap rele w back you text him Lap relew bay email li tout bagay li la mezanmi he's good at it. Not only that he's a producer kote ke ou bezwen chante ou byen li ekri hit pou ou so. Ou konnen pi bèl bagay lan ankò I ekri chante yo pou ou ankò wi lè fini I moutrew yo ankò sa vle di ou menm ki konn chante Ou son chantez ou paka ekri li lap ekri li pou ou lap fè mizik la pou ou lap fè CD a pou ou jès chante pou chante chante jès vini pou chante chante a sèlman sèl vwa sèl vwa ou bezwen kanmenm nan non jezi i ekri a i fè tout men m pa konn kòman m te ka relel I don't know fè tout pou m te ka relel m pa konnen kòman. Yes so nou diw mèsi mèsi mèsi mèsi ou tap gade nou e kontinye watch nou kontinye watch nou se konsa nap kapab jwenn pou nou kapab ofri ou toujou nou diw mèsi mèsi mèsi Djoulie di moun yo mèsi non Djoulie oh my goodness Guys I love you so much thank you for watching this show every Sunday we love you ok thank you bye goodbye.